Ki sa Labib di de Nowèl? Èske Nowèl se yon fèt biblik, yon fèt relijye, yon fèt sosyo-kiltirèl oubyen yon fèt payen? Bonjou, bonswa, kòman nou ye? Se toujou avèk menm plezi a m ap salye tout manb chanèl la nan non Jezi, e ou menm k ap tande nou pou lapremyè fwa, Map anonsew ke nonm se frèw Nathael Michaud kap travay sou chanèl sa, e mwen deja swetew byen vini pami nou. Noel avèk Pak se 2 gran aktivite relijye ki gen gwo enpak sou prèske tout mond lan. Yo di ke youn make nesans Jezi e lòt la make lanmò Jezi. Jodia nou pral wè atravè videyo sa kisa Bib la di de selebrasyon fèt Noel la. Noël an kreyòl e an fransè, Navidad an espanyòl, Christmas an anglè, Natale an italyen, se yon mo ki tradui nan diferan lang ke nou toujou tande anpil fwa chak fen dane pou yo pale de selebrasyon nativite Jezi sètadi fèt nesans Jezi. Se apati dezyèm syèk Kèk otorite nan Legliz katolik te kòmanse ap fikse dat Jezi te fèt. Nan yon premye tan, yo te chwazi 6 janvye kòm dat nesans Jezi, yon dat ki t apral chanje o katriyèm syèk kote nan Vatikan a Wòm, otorite Legliz katolik yo te chwazi definitivman dat 25 desanm lan kòm jou Jezi te fèt. Apati senkyèm syèk, Nowèl la pa t rete ann Itali sèlman, men li te kòmanse ap pwopaje nan tout kontinan Ewòp la, ann Irland, ann Angletè, ann Almay pou m site peyi sa yo sèlman. E avèk letan e lakolonizasyon, Nowèl la te atenn prèske tout mond lan. Pratik bay kado nan okazyon Nowèl la, ki se yon entèpretasyon de aksyon wa maj yo te fè lè yo te pote kado bay Jezi nan okazyon nesans li an, pratik sa te pran nesans o diznevyèm syèk ann Almay, e se apati mwatye ventyèm syèk

Sa vle di chak 25 desanm, payen yo te konn fè gwo selebrasyon pou dye solèy la. Nan epòk sa a, legliz la te trè enfliyan nan sosyete womèn nan, e menm sou leta a otorite legliz yo te trè enfliyan. Nou ka konstate jiska no jou, Vatikan toujou jwe yon wòl enpòtan nan anpil gwo desizyon k ap pran nan mond lan. Kòm te gen anpil payen ki te kòmanse ap konvèti e anpil te toujou rete atache ak yon seri tradisyon ke yo te genyen, pa egzanp, fèt dye solèy la, otorite legliz yo ak otorite leta yo pa t ka entèdi fèt sa a ki te trè popilè nan epòk la. Alò, Yo te etabli fèt Nowèl la selon yo menm, ki senbolize dat nesans Jezi, nan menm dat avèk fèt payen sa, kote ke chak fen dane, ni kretyen, ni payen, tout moun ap fete ansanm, jiskaske menm payen yo te vin bliye fèt pa yo a, yo tout antre nan fete Nowèl Men kòman Nowèl la te etabli. Si odepa Nowèl la te gen yon aspè relijye, jounen jodi a li plis gen yon aspè sosyokiltirèl kote nou jwenn se nan epòk sa anpil moun swa pou rezon travay oubyen etid pwofite pran ti vakans yo, rankontre ak fanmi yo, Pwofite fè touris vizite lòt peyi, lòt rejyon oubyen lòt vil. E li genyen tou jounen jodi a yon aspè ekonomik e komèsyal paske nan epòk sa toujou gen anpil kòb ki depanse nan achte kado, nan achte elektwomenaje, nan fè reparasyon nan kay, nan achte mèb ekchetera. Anpil envestisè e kapitalis toujou pwofite de okazyon sa a pou mete anpil nouvo pwodui sou mache yo. Ant 24 desanm e premye janvye, se peryòd yo plis itilize telefòn nan tout mond lan swa pou fè apèl, pataje yon videyo, yon odyo, oubyen voye yon mesaj ekri sa vle di, moun ki envesti nan domèn telekominikasyon yo fè anpil kòb nan peryòd sa. Ki sa Bib la di de istwa Nowèl sa a? Si yo pretann ke Nowèl la se selebrasyon dat nesans Jezi, ann fè yon koudèy nan Bib la pou n wè diferan pasaj ki pale de nesans Jezi yo, èske yo bay yon esplikasyon ki gen rapò ak Nowèl. Nesans Jezi te anonse depi nan jaden Edenn nan Jenèz 3, vèsè 15, lòske Satan te manifeste nan koulèv la, Li fè Adan avèk Èv dezobeyi, Bondye te sanksyone chak aktè ki te patisipe nan dezobeyisans sa. Li sanksyone Adan, li sanksyone Èv, e li te sanksyone koulèv la ke Satan te manifeste nan li a. Men sa Jenèz 3, vèsè 15 di, M ap mete divizyon ant ou menm ak fanm nan, ant desandans ou e desandans fanm nan. Desandans fanm nan pral kraze tèt ou e ou menm w ap blese talon pye l. E gen anpil pwofèt ki te anonse nesans Jezi tou pa egzanp Ezayi, Jeremi, Dànyèl, Miche pou m site sa yo sèlman. Nan nan Ezayi 7 vèsè 14 men sa nou li, Se sa k fè Bondye menm li pral ba nou yon sin. Jèn fi a pral ansent li pral fè yon ti gason e lap relel E manuel. Ezayi 11, Jeremi 23 5, Miche 5 vèsè premye 2, se kèk pami yon ansanm lòt pasaj nan ansyen testaman an ki te anonse nesans Jezi tou. E nan nouvo testaman an, Marc avèk Jean Yo entwodui Jezi nan moman kote li t ap batize nan dlo a. Se Matye avèk Lik ki kòmanse pale de Jezi apati nesans li. Men sa yo di, Matye 2, vèsè premye, Jezi te fèt nan vil Betleyèm nan peyi Jide sou tan wa Ewod. Kèk savan ki te konn etidye zetwal te soti nan peyi solèy leve pou yo suiv zetwal li nan vil Jerizalèm. Lik li menm nan chapit 2 vèsè 6 liv li a bay plis esplikasyon sou rezon ki fè Jezi te fèt nan vil Betleyèm. Li esplike se paske gen yon resansman ki t ap fèt nan epòk lan, chak moun te dwe enskri nan vil natal li. Alò, Jozèf te pran Mari ki te ansent Jezi, li te ale nan vil Betleyèm, vil natal li, pou l te ka al enskri, epi se konsa Mari te tou gen tranche Jezi fèt nan vil Betleyèm. Alò, depi nan pwofesi ki te anonse nan Ansyen Testaman yo, rive nan akonplisman pwofesi a nan Nouvo Testaman, nou pa jwenn okenn pasaj ki presize ke Jezi te fèt 25 desanm, sof ke yo di sou tan Wa Ewod. E ou menm ki se yon kwayan, oubyen tou ki pa kwayan men ki fè anpil rechèch sou labib, si ou gen referans ki di Jezi te fèt 25 desanm, m ap mande w tanpri pataje l avè m, sa ap vrèman fè m anpil plezi. Èske yon kretyen ta dwe fete Nowèl? Avan mwen reponn kesyon sa, m ap soulinye pou nou gen yon gran diferans ant obsève Nowèl e fete Nowèl. Yon moun ka obsève Nowèl san pou otan li pa fete Nowèl paske fete vle di selebre, selebre vle di louwe, onore. Lefèke yon moun pran konje nan jou Nowèl la li pa travay, li obsève Nowèl paske se yon jou Leta dekrete kòm konje pou moun selebre Nowèl. Si w pa vle obsève l, Fòk ou ta di patwon w lan menm si lòt anplwaye yo pa vin travay, w ap vini ou menm e anpil patwon t ap trè kontan wè nou travay paske yo gen obligasyon peye nou jou a se yon konje peye li ye e yo t ap trè kontan wè nou vin travay pou yo pa ta peye nou yon jounen san nou pa regle anyen. Anpil lòt moun souvan di. yo pa obsève Nowèl paske yo toujou itilize jou sa swa pou y al nan sèvis lapriyè oubyen al nan yon lòt aktivite ki pa gen okenn rapò avèk Nowèl. Men sa k fè ou ka al nan lòt aktivite sa yo, se paske ou pwofite de konje Nowèl la ki ba w yon jou lib pou al nan aktivite sa yo. Alò Nwèl li prèske inevitab pou m pa di Enposib, kèlkeswa konviksyon relijye yon moun genyen, pou l pa obsève Nowèl. E yon lòt egzanp, 8 desanm, anpil peyi te bay li kòm konje pou yo selebre Imakile Konsepsyon. Mwen menm, mwen te pran l kòm konje, mwen pa t travay jou sa. Sa vle di, mwen te obsève jou sa, mwen pa t travay. Men tou, mwen pa t al patisipe. te nan yon mès legliz katolik t ap fè pou yo selebre oubyen pou yo fete Imakile Konsepsyon. Sa vle di, mwen pa t selebre l, mwen pa t fete l, men mwen te obsève jou a. Alò, m panse ke nou konprann diferans ki genyen ant obsève Nowèl e selebre Nowèl. An n retounen nan kesyon prensipal la ki se èske yon kretyen ta dwe fete Nowèl? Si yon moun oubyen yon kretyen pwofite de konje Nowèl la pou l pase yon moman avèk fanmi l, zanmi l, vwazen l, pou l pataje, pou l dyaloge san pou otan li pa konsidere ke se nesans Jezi l ap selebre, nan opinyon pa m, m pa kwè sa ap fè yon enpak negatif sou fwa l oubyen sou pèseverans moun sa avèk Dye. Sepandan, si yon kretyen obsève e konsidere dat 25 desanm Nowèl la kòm etan selebrasyon nesans Jezi ou nan erezi ou nan fos doktrin paske pa gen okenn pasaj biblik ki presize ki dat Jezi te fèt. Si nou rejte tout fèt sen yo pa egzanp fèt Sen Michèl, fèt Sen Jozèf, fèt Imakile Konsepsyon pou m site sa yo sèlman ke Vatikan etabli pou moun selebre, Nou ta dwe rejte selebrasyon fèt Nwèl la tou paske se yon dat Vatikan etabli menm jan ak tout fèt lòt sen yo ke Legliz Katolik toujou obsève e selebre. Mwen te trè kontan pataje videyo sa avè w nan okazyon sa ki te pèmèt nou wè orijin fèt Nwèl la ki pa biblik, ki pa evanjelik, men ki se yon fèt relijye, sosyal, kiltirèl, familyal, ekonomik e komèsyal. Gyal, deja mwen di w mèsi pou tan ak pasyans ou te dispoze pou repwodui videyo nou yo, mwen swete ke Bondye beni w ak tout fanmi w pandan fen ane sa a, e mwen espere rejwenn ou trè pwochènman pou yon lòt prezantasyon sou menm kanal sa.